Al sèv avè w. Manman pitit mare van. Manmi way. Machann savon krèm sa pap janm gen valè devanm machann savon nou ye. Se zuzu a ki la yv. Boss Ben pral kase met nan menw. Ou telman son moun kem met an dènye kòm on chyen a partir d'aujourd'hui chyen m nan rele Boss Ben m pral kase met nan menw au pluriel.

Ou son moun tout kote ou wè zo se la w antre pou souse. Ou son moun kap ou menm wap chèche moun pou bigòp. Ou son enjenyè pa korespondan antre nan rezo sosyo pa moun pa. Mwen menm m son fanm de pye pantalon. M son komèsant epi m son pwofesyonèl. M edike, m fòme, m lekti epi m ekriti. Lot ap konpare de post sa ou mete fotom ladanl lan wi m son komedyèn m fè makak tout tan men menm nan makak mwen m pi bèl pase w paske w sanble yon roustiti e moun moun ko Ou moutre a, menm nan makak mwen lè map fè grimas hehehe m pi bon pase w. Kòm fanm ansanm avèk, kòm fanm gen delè yo konpare yo kòm chyen, se sak fè fanm ou gen lakay ou an asèpte w. Paske w fin vole 40 mil dola yon fanm, ou sove w kite Kanada w al rantre Orlando w vin sere. Etanke epav, a chak tan w wè w mouri sou nèt la. Ou chèch on moun ki gon pwojektè pou vin kole sou li. Men, ou pa vini avèk pawòl pozitiv non, vin a bay negatif de fason pou w jwenn comment avèk like. Mendel ansyen mennaj ou te kase met nan men w. Paske w pran pòz yon masisi piblik ou ye, yon masisi prive ou ye, Mendel fè konnen ki moun ou ye. Li rakonte de eta w pou li rakonte kiyès ou ye. Etan ke epav, lavodri ou toujou prèt pou kanpe pou manke moun dega pou di tenten de moun e pandan se tan se tèt ou ap sal ou, se tèt ou ap desann, se tèt ou ap w ap desann pli ba ti siks dis fit onnde. Ou gen lanbisyon mwen rayi m paske w toujou wè m ap konte kòb. Se visye depi w wè kote gen zo ta renmen la pou w souse. Men kritè pou gason, si map pran yon gason. Premyèman m pap pran yon garkan ki pa gen, sa vle di gason an pa gen sese di ladan. Ou wè ki jan de gason m renmen? Dread Choudly, Ti Djo Zeni, fò w wè nèg gen mòd nèg m renmen yo. Moun ki renmen travay, gason ki renmen travay, gason ki konn sa k rele travay, gason ki gen pèsonalite, ki gen standard. Paske la pèsonalite il est un fruit ki karakterize l'image de soi même projeté aux autres. Alors menm pou sauvegarder le titre La Fontan ou Toussaint, gen de garson m pa pran, sitou garson ki pa gen sese di yo, se sèl lè yo mete s nan gason an kreyòl ou tande nou site men apre se gacon yo ye. Gason visye tankou yo. kap tann pou yo voye bigòp pou yo, pou yo voye ti kòb pou yo peye chanm otèl pou yo pou yal pran pòz yo nan midya pandan ke m pa wè yo Guy Wewe ni yo pa Carole Pert yo pa yo pa yon seri de gran animatè yo pa yon pè Jojo yo pa yon Ralph Douce yo pa yon Hervé Laplanta Hervé Laplanta te Canada mwen m wè son moun ki kòman moun mès li pa mal. Men ou menm ou trè lèd. Anpil chiriji Doktè Patrick ap bezwen koupe moso nan jarèt la pou l fè l yon ti jan. Paske ou sanble yon janm de bwa. Premyèman. Dezyèmman, bout machin nan son pwoblèm li ye. Bout machin Range Rover ki gen motè Toyota. Fanm ta renmn gen twòp reparasyon. M kòmanse nan pye m pa renmen stil soulye yo. Fè fanm nan chòpin nou.

E ti koule chiko E pi le fini Ou di fanm nan pa pou ou Gen trop travay pou yo fè nan ou E sak fè yo pa deyè ou Se sak fè ou vin sere ou lan do Ou pon dezespere menm jan avè ou Pou l ret avè ou Pase mwen menm si nèg la pa rive sou mwen M pap depanse kob Fò nèg la rive sou mwen Yo mennen ou Canada M konprann ou pale fransè pa routine Paske yo poko janm ka dim ki kote w te lekòl. Paske gen plizyè lekòl Pòtoprens. E tout moun ka fè filo si yo vle. Yo fè filo tou. Epi lè fin ankò, kòm moun ki sou moun, yo parèt nan medya, m te ka fè l. Bon mwen m gen titre. Je suis Natacha Lafontant. Tout le monde connait mon père. Nèg Laplenn nan. Ki fè pitit la yon Siryen, yon bèl grenn fanm Okap. Je suis fière. Tout fanmi papam yo se kot bò papam wi m pran gwosè sa. Tout fanmi papam yo pa moun sexy non. Fanmi manmanm se moun dwat plat konsa sexy. Bèl bouda fòm koka kola. Men malgre sa m gon tèt plèn, j'ai une tête pleine. J'ai ma tête bien placée sur mes deux épaules. M pa yon profane ou yon tèt kòz nan. Edikasyon m fèt. Non sèlman an Ayiti, m'en antre isi ankò, se pi rèd. M'pa yon moun ki yon sak a sak ou van mennen dlo pouse ki Miami, de New York, m'soti nan kolèj, Brooklyn College, avèk yon bachelè degre ke frè'm Chenet Charles te mete'm lekòl ansanm avèk Gervais Charles ki se doktè, yo te make sure m'al lekòl. Lè'm antre Miami m'kontinye, m'gen mastè degre'm nan. M gen master degré m nan Hot design. M ale m kontinye toujou m al lekòl pou m pran sa m bezwen pran. Ki vle di m s on fanm total kapital. Je possède mes dix doigts. Aprè tout papye yo te vle m pran pou yo, m al lekòl pou fanmi m yo, mwen menm se komès m renmen. M s on filozòf ladan. Ou menm filozofi w la ou te fè ou di ou fè klas tèminal m pa konn ak ki papye m poko janm tande kote w pale yon bon fransè menm yon bon kreyòl pale yon bon kreyòl pou mwen ou toujou prèt pou ap desann moun pou ap pale pou ap di sesi de moun pandan se tan ou kanpe sou de bwat mayizlena vid ou poko janm stab ou poko janm gon bèl apòteman pou di sa se apòteman pa m men kote m rete. M di men kote men kote m rete. Men kote m abite, men kay mwen, men kijan m ap viv. Si w pa nan yon basement, ou la kon fanm. Fanm k ap travay di paske w ap chèche, ou son moun k ap chèche, ou son visyeuz. Ou son chyen k ap chèche zo. K ap chèche kote moun ki genyen. Gade si nou pa share live la pou l rive a 4000 moun jiska 5000 moun pou m pale a mesye ki rele Boss Ben nan, le gros cochon.

Depi kay sa achte. M achte kay sa nan zòn jwif. M achte yon lòt kondominyòm ankò. Lè sa m achte kondominyòm nan 15 mil dola. Kounye a la, li pa, 250 li pa bagay. Apre sa m kanpe, m pa fè anyen nan peyi a. Tout sa m fè, m fè kach. Se kounye a m ap try pou m retounen achte kèk bagay kredi paske ou gen dwa gen bon kredi ou pa gen anyen ladan l pa bon. Fò kredi ou stop, fò yo wè bagay ladan l pou fèt. Ki vle di, Bondye beni m. Chak sa m manyen m fè kòb, m son natiralis, m al lekòl, m al lekòl an la ankò pou m pran èbolis, m fèk fini avèk yon asosyèt, m ap pran bachelè pou m pran mastè m rete ladan. Si m te vle m te gen dwa di ban m pran yon doktora paske m gentan gon mastè. Non, m ale m kontinye pou m pran l pou m konn sa m ap fè a. Ou son epav. Ou son jonki. Papa m son filozòf, li se doktè e li se avoka an menm tan, salòp ki te di kote de Kanada ki tap ansenye nan pi gran inivèsite de Monreyal. Gade, fanmi nan gon bèl kourikilòm vite. Li mouri pou son peyi. Li mouri pou peyi l paske se sa l te vle. Manman m son siryèn ki fè brevè. Li te bèl anpil, yon bèl grenn fanm, milat, bèl cheve, anpil cheve sou do. Se sa k fè, moun ki konnen m lontan nan paj Natacha Lafontan, yo konnen m son fanm ki gen anpil cheve. M son milatrès. M gen pil cheve yap tounen ankò paske m kite yo. Epi otomatikman m vin ouvri paj sa, m kanpe nan m retounen nan menm sa m te jwenn tout fanmi m ap fè. Etan ke yon naturalist m al lekòl m pran kou online m ap kontinye jiska prezan paske konesans se richès. Alò Junkie Junkie k abiye nan Ross. pa ka pale avèm. Wap bezwen anpil peti darjan, anpil kòb pou m ta menm pran ou kòm mari. Premyèman m pa renmen moun lèd gwo nen konsa. Sa son bagay katastos fik. Nen w sanble yon parachit kote moun ka pase anba l. Se tankou anba pon Nouyòk la avèk pon Miami Beach la lè wap pase anba tè. De zèl de bò one way. Yon ale yon way lòt la ale one way. M son fanm de biznis, m son fanm kap fè kòb, m son fanm kap bwase, m son fanm ki abiye chè. Lè m antre nan Louis Vuitton, m ka achte yon valiz 6000 dola mete nan do m. Ou fè sa deja ou menm? M antre nan Christian Louboutin, Christian Louboutin, se le, e non fransè a. Non franse a se Christian Louboutin. Men ameriken rele l Christian. Repete apre m. Repete fout apre m. Ti chyen. Christian Louboutin. Sandal sa pou m fè live la koute m 800 e kèk dola plis taks. Ou wè m mete l, sa vle di m pa siye l pou m tounen l, m mete yo, m mache avè yo. E m gen 10 konsa pou m abiye sèlman. Paske m se yon komèsant. Non sèlman m gen kantene k ap fè monte desann ann Ayiti, Jonki, ou pap janm nan nivo m. Bous mwen m pa janm raz, m pa janm pa gon pou pi piti yon 10000 dola. Pi piti. Aa, polisye a di m pa fè sa. M ta pral moutre l wi, l di m pa fè sa ok. M bliye polisye a te pale avè m. M son frekant, m travay di. M pa nan monki biznis. M peye taks. M klem gouvènman an ke m fè 90000 dola. Ane pase. M peye tax pou li, m legal. M pa fè fraud, m pa fè money laundering, m pa vann kokayin ni drog. I'm a seller. Ou menm se visye w ye. Ou son visye yon junkie. Yon bwa pluron. Melaje zago w tank piye 14. Gade, m ta renmen wè w kouche sou kabann. Ou tap sanble yon gòl, yon janm de bo a, yon marinad pye chèch. Ch melaje ch pat zago, m pa pran mòd kalite modèl moun sa yo. Ou pa bon depi la tèt o pye. Operasyon doktè Patrick nan zago premyèman. Nan zago premyèman! Dezyèmman, kabann mwen se yon king size, sa vle di ou menm w ap bezwen yon king and a half, paske w trè long. Kijan pou yo fèt lè w kouche w koubi yo? Ou pa bezwen yo, bay tèt chaje nèt. Zo kou rèl, zo kon pope, ou san lè kase kaw nan men moun nan. Sa se yon lòt pwoblèm ankò. M te ka gen yon. On record a tenten mother. Aprè yo fin fè envestigasyon, yo te ka konnen ke se pa mwen menm, se paske ou te tankou on evantay ou ka repliye, se sak fè ou ka san de. M pa vle motbon sa. Sa son lòt pwoblèm ankò, paske ou twò wo. Basket pap pran w paske lè w te gen 10 ans andeyò w te a ti grenn w ap sonnen konsa konsa san kalson. Lè w resi antre nan pòtoprens Duvalier lè yo voye chèche moun pou vin chante fete mwen renmen Duvalier nou pa vle Duvalier mwen renmen Duval ou antre nan Duvalier a manman w ou te gen 14 ans lè w rantre kòm un rappeur kaka paske m tap konnen w ki signature quelle est votre signature ki signature ou.

Anndan lekòl Kamer wi. M ap fè lekòl klas bouboun pou bouboun pa rete santi. Ni koulouk tou wi, ni devan. Mòd devan tankou yo, yo mal lave anpil paske yo wo long kote men w rive. Gwo vye men an pou rive pou ranmase tou anba lè de testikil ki resanm avèk de gwo zaboka vèt. Il y a beaucoup de choses à faire sur toi. M pa kwè w ka pale de mwen, epav. Ou gen yon sèl bagay nan koulè w ye a paske w gen yon koulè nwarat. Ou sanble avèk monument de vertière. Se lè w ri sèlman yo wè dan w yo di, oh e pa son moun. Si se nan lari m bat ou kon mèt minui, pase m konn bat moun nan lari a minui. Ki vle di lè m gade w, jan m wè w nan gwo sòy a, kalson ka kalson timoun 16 ans wi, 16. Yon ti kalson 16. M pa pran gason sa yo. Kite m ba w ki tip de gason m pran. Ou gen dwa pa gon goud. Ou gen dwa pa gon goud. Ou se visye vòlò. E mache vole kòb moun ale. Ou gen dwa pa gon dola. Men fò gen edikasyon. Kote m ap etire kòb m nan. Padon pou mwen papa m konn bèy kòb m pa tire. Kabrit pou bèf ye tonton. Ou gon koulè sal. Koulè a fè tankou koulè machamba. Blondie gon krèm ki bon anpil Blondedy Ferdinand Map salye preske 2900 moun anba live la Blondedy Ferdinand gon krèm ki trè bon Pou moun ki nwa Koulè nwarat sa 2 chou kay pou pran Retire premye Premye po lò te nan kann nan lò te nan jaden an fò retire l kòkòt Tu es en ville maintenant ahh Anlève la peau de ta peau. La peau sale de ta peau. Pou m wè vrè koulè w. Epi kounya la. Gason m pran fò sanble avèk ti djo zeni. Mennaj. Bonjour mon amour comment vas tu cocotte. M santi m ta fout l on kout kòb. M santi m ta pran on boul lajan m vide sou ti djo. Yes se konsa m renmen gason. Fò sanble avèk Arly la rivière kouzen ti frèm sa se frèm m gad Arly epm fout l on kout kont wi gade m renmen nèg ki santi bon ki abiye ki klin fò sanble avèk Richie m fout ou on kout kòb epi paske map bo nèg ki abiye ki santi bon k rive sou mwen gade fò sanble avèk e Pipo Gade bouch mwen, wè bouch mwen. La lèv pulpez. Fò abiye. Fò fout abiye. Fò fout abiye m di w. Sispann mete vye chemiz.